Bonjour bonswa zanmi Alex inspiration plus yo sa se vwa zanmou nan ki rive lakay ou mwen pa ka pran tan poum salye tout zanmi mwen paske sou whatsapp mwen gen anpil moun e endistekteman zanmi youtube mwen yo tou zanmi Alex inspiration plus yo mwen salye tout moun. Espesyalman mesaj sa mwen pote pou nou silvouplè rann mwen ti sèvis si madanm ou pa la pa tandel pou kont ou si mariw pa la pa tandel pou kont ou si mennaj ou pa bò kote w pa tandel pou kont ou paske ou ka fin tandel li ka panse ke se ou menm ki bay fè mesaj sa pou ou tande li ansanm mesaj sa li baze sou yon tèm anpil moun neglije nan lavi familyal yo sa ki rele Jesyon nan yon fwaye oubyen kòman pou jere yon fwaye, se sou tèm sa mwen pral pale. Mwen ka di nan yon tèm ki avanse yo defini fwaye kòm lieu ou habite la famille. Sètadi, le demeure meme ou habite la famille, se la menm kot fanmi an li abite se sa yo rele fwaye a. Men yo defini l nan yon lòt tèm ki pi bèl toujou ki di lieu où l'on fait le feu. Se kote yo limen dife. Sètadi ke pou dife a li byen chofe, fòk li gen yon fwaye pou sanble tout bwa ansanm oubyen charbon selon sa ou pral itilize pou w fè fwaye sa a rive avanse a. Zanmim silvouplè non mwen se Alex Alex inspiration plus mwen se kretyen men mwen plus bazem sou tèm lanmou paske mwen wè menm andan legliz mwen wè tèm sa yo neglije li mwen pral pale sou tèm sa an gwo e an laj wa eskize mwen si mwen pran tan pou mwen pale an nou tande ansanm avèk mwen an palan de jere yon fwaye se fè fwaye a grandi. Lè w pale de jere, jere yon bagay, se ba l enpòtans. Egzanp, si m ba w jere yon jaden pou mwen, se pran swen jaden an fè l vin pi bèl. Sètadi ke, ansòt, yon fwaye, m ta di konsa, se yon konpetisyon. Tout moun k ap jere yon fwaye l dwe gen yon espri de konpeti, yon espri de konpetisyon lakay li. Lè mwen di espri de konpetisyon, sètadi konsa li dwe lite pou l fè fwaye sa vin konpetan. Pou l konpare avèk tout fwaye ki egziste, pou fwaye pa l la vin pale pi bèl, pi byen kanpe pou tout moun pran egzanp sou li. Men sa pèdi. Gen yon bagay mwen pral di ki fò. Nan tout relasyon ki egziste, se de pentad ki toujou pran ansanm. Pitant son bèt ki male anpil. Se jou w jere l lap vin dou. Se menm jan tou, nan tout fwaye lè m di se de pentad ki pran ansanm nan, gen moun ou gen nan men w son pentad li ye ou son pentad tou. Men se jan moun sa pral jere w lap fè w vin yon pijon, se jan w jere moun sa wap fè l vin yon pijon, nap viv ansanm epi lanmou ap etabli, karès ap mete pye, wap ancheri moun sa nan tout sans. An nou kontinye. Jodi a n ap plis baze sou sa yo, sa ki rele jere fwaye a, sa yo rele jesyon di fwaye, avèk sa ki rele konpetisyon an tou. Nan yon konpetisyon se lè w pran 2 ekip ou mete ansanm. Chak ap lite pou yo fè e pou yo fè siksè. Se menm jan tou anndan fwaye a, ou dwe mete w nan yon konpetisyon avèk tout fwaye ki egziste. Sa k pi bon an, se li k pase kòm fwaye.

Nou prale lite. Gen sa ki rele lit nan fwaye a. Lit la baze sou 2 fòm. Premye lit la, n ap lite pou fwaye a bèl. Dezyèm lit la tou nou pral lite avèk tout enkonvenyan ki mete pye anndan fwaye a. Men kèk bagay ki enpòtan pou jere yon fwaye. Gen yon bagay ki rele afeksyon. Pale de afeksyon. Afeksyon se tout ti bagay ou pral aplike anndan fwaye a k ap fè kè moun ou avè a kontan. Tout sa k ap bon nan avantaj li, fason w manyen li, fason w pale avè li, fason w adrese li, tout sa, tout sa se sa k rele afeksyon an, menm fason w touche l, sa soti nan afeksyon an. Gen sa k rele dyalòg ankò. Dyalòg la, Se lè wap pale avèk moun nan, wap pale bon ti pawòl avèk li tou sa, pawòl ki pou fè li dòmi, epi dyalòg la tou nou dyaloge kòman nap jere fwaye a. Sa fè nou pran afeksyon an avan, si gen afeksyon, dyalòg la lap gen enpòtans, lè gen afeksyon moun ap konprann ou lè ou pale. Apre sa ankò gen sa ki rele konpreyansyon. Sa pèmèt ou plase konpreyansyon apre dyalòg. Lè mari w pale avè w, ou dwe mete w ba pou w konprann li. Pa prese bay repons. Gen fi, nèg la menm fin pale li pa menm konn sa sa vle di, li prese bay yon repons piman bouk. Medam, an nou fè pridan. Mesye tou, lè madanm nou ap pale avè nou, an nou bay tan pou nou tande yo. Souvan nou pa bay tan pou sa y ap di, epi sa te ka jere fwaye a, nou pa ta bezwen moun vin jije nou. Bagay sa yo, yo jwe gwo wòl nan yon relasyon. Men sa ki ka montre w fwaye w ap byen mache. Gen yon bagay ki rele byen komen. Byen komen an, ki sa li reprezante nan fwaye a? Se lè w gen yon nèg, l ap travay, ou konn kote lajan li vini lakay ou.

Fè lajan sa a grandi fwaye a. Sètadi, pandan w ap jere fwaye a pou fwaye a byen mache a, fwaye sa a li dwe grandi. Se sa k fè nou te pale okòmansman agrandisman nan fwaye a. Annou kontinye. E sa ki rele byen komen an.

Lè nou ansanm nou ansanm pou lavi. Menm labib di konsa e que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une sèl une seule e chair sètadi nou vin yon sèl nou pa de ankò nou dwe viv pou tout mwen nou se yon sèl gen sa ki rele ankò alèz kòm e Tankou nou alèz kòm youn. Mwen renmen sa nan fwaye. Lè w wè nèg la pa gen diferans ant sèvyèt pa l a sèvyèt madanm ni. Mwen m gon eksperyans m fè m poko marye mwen menm. Mennaj mwen li vin lakay mwen kisa mwen fè? Li pa t gen plan pou l te dòmi men li dòmi, mwen menm mwen pa t ap dòmi lakay la parapò li dòmi avèk yon kouzen m. Nan maten, lè mwen soti travay, mwen jwenn li lakay la, li pa vin avèk bwòs. Li di m konsa, m bezwen bwose yo papi. Mwen pa t genyen bwòs de rezèv. Li pran bwòs mwen, l bwose. Sa montre m pa gen diferans. Sa fè m fyè. Ou konn wè nan yon fwaye, nèg la gen menm gode pa l, asyèt pa l, madanm pa manyen, madanm nan gen asyèt pa l. Nou dwe viv alèz. Kòmsi, si kò nou fè yon sèl, nan tout sa nou posede nou dwe fè yon sèl. Gode nou, asyèt nou, tout sa, Fanm ou gen pa gen diferans nan mitan nou. M renmen wè lè de moun ap byen viv waw. M ta renmen w gade mariw nan zye kounye a, di cheri m renmen lè nap byen viv, lè gen lavi nan mitan fwaye a. Sa fè mari a kontan, sa fè madanm nan kontan tou. Nou dwe viv alèz pou tout moun wè gen lanmou nan mitan nou. Gen moun se lakay li li gen lanmou pou madanm ni, lè l nan lari li pa gen lanmou kòmsi fanm sa se yon fanm li gen pou kay sèlman. Gen fi tou lakay li gen lanmou. Ok, swit de swit se konsa bagay la li ye. Gen sa ki rele ti jwe. Nou dwe jwe nan fwaye a. Lè nou lakay nou, nou dwe toujou gen ti jwèt n ap fè anndan kay la. Ti jwèt Adan e Èv rete anndan kay la toutouni. Toujou ap ba lòt ti tap. Ben gen moun ki pa renmen. M pa di w bay kou bourik non. Gen nèg ki pa konn bay kou. Nou dwe aprann fè ti blag nou ansanm. Ou wè m ap di w, lè nou renmen bay blag,

Mesye fòk nou pridan nan sans sa. Gen sa ki rele sipriz tou. Lè w gen yon fi nan kay avè w, lè w sot nan lari, se pa gwo kòb ki jere yon relasyon. Gen lè se lè l gen 100, 200, 300 dola pou l fè yon jès a madanm ni pou madanm nan wè. Medam tou fòk nou pa egzijant tou. Lè nou gen yon malere nan men nou, lè se 2 goud la l genyen di l mèsi. Lè l pa genyen tou aprann di mèsi. Avèk lè nèg la ap ba w 500 goud tou, lè w sot nan lari, ou pote yon ti ponm pou li sa fè l anvi ba ou. Ou achte yon slip pou li, Sa ap fè l anvi ba ou toujou tou sa nou dwe fè echanj, fè l sipriz tou sa. Bote m kontinye kote k ap pi bon an. Gen sa m ap trete la k rele pwen prensipal pwen prensipal pou byen jere fwaye a. Ou dwe konnen byen moun sa w gen nan men w nan sa pèdi. Gen nèg li sote sou w fin marye avè l, se lè l fin marye l konn ki koulè prefere l, se lè l fin marye avè l li konnen ki sa fi a renmen tou sa. Sa l pa bon. Lè m pale.

Fi a ap santi l jene lè l ap gad nan televizyon kòman, lè l ap gad feyton kòman bagay yo ap byen pase l pa jwenn sa yo nan fwaye l, l ap santi l jene. Konsa tou medam, boksè mari nou sa pa dwe sou kont li, ou dwe konn nimewo pye l, sandal li, se pa lè sandal la fin kase nan pye moun nan pou w konn sa. Nou bay anpil legen nan fwaye yo, mwen sa fè m mal lè m wè pafwa lè fwaye yo ap mal mache, pafwa se timoun yo k peye konsekans lan. Fè w konn ki manje prefere moun nan. Se pa tout lè pou a kwit yon diri manje ap ret nan frijidè oubyen manje ret gate pou demen maten. M ap di w gen manje ou kwit bay mari w li pap janm gaspiye. Se pa lè w fin marye kounye a se jodi a pou w ap vin mande mari w ki manje ki manje prefere l. Se pa t kon fè l mande l jodi a konn ki pla prefere l. An palan de lwazi tou, kisa l renmen, ki plèzi l renmen pran. M ap di w.

Chache yon ti non pou di mennaj ou, mon coeur, mon amour, mon sang, mon ciel, mon roi, ma reine, mon unique homme, mon unique femme, mon petit nanj, tout sa, mon coeur, mon battement coeur, ou dwe di l tout sa yo, fè ti manyen lè w ap pale, mon coeur, comment tu te sens, comment tu te sens aujourd'hui, comment a été la nuit, tout sa yo, waw, m ap di w, gen yon jan yon fi ap viv nan yon fwaye, Waw depi bò kote w selman li gen yon anvi pou ou Jodi a nou gate bagay yo Moun nan nan kal avè w wap rele l menm non man te konn rele l Ti mari manje a pare non oswa wap di konsa Odrik manje a pare wi non Bebe manje a prè wi vin manje cheri M okipe wi manmi map vin manje nan yon ti tan Sa bèl Ou wè lanmou Jodi a si m te konn sak rele lanmou an m ta di lè nou nan lari moun ta di nou fou

Fi fasil pou jere. Pa gen nèg ki pa gen afeksyon. Men jodi a nou plis kwè nan pale anpil, nan fè diskisyon, nan trete bagay ki pa vo, ki pa vo anyen nan relasyon an, nou fè relasyon an vin pèdi sans li. Lanmou se pa yon bank domino pou n pale tenten. Lanmou, m ka di konsa, se yon yon bagay sakre li ye, sitou fwaye yo. Lè nou gen tan ansanm, lè nou marye, nou marye pou lavi. Mwen m pa pare pou divòs nan jenerasyon sa. Mwen m jire an 2020 an, moun ki ta pral separe fòk yo jwenn yon pawòl de sipò, yon pawòl de rekonfò nan men mwen ki soti de la pa de Dye menm pou di ke nou pa ka kraze konsa, ann di yon dènye mo. Nou pa bezwen ap rele moun tout tan vin jije nou. Toujou bal yon ti non. Moun ki nan menw lan se li ki moun paw la depiw konn kòman pou jerel byen. Pigaw pran yon moun metel ann esklavaj, tretel janw vle. Gen nèg jan fi a tap trete, jan yon zanmi trete yon zanmi se konsal trete madanm ni. Di moun nan nenpòt pawòl. Pran sa prese metel. Nou avèk sajès, aplike sajès. Nou pa dwe fache nan yon relasyon. Lè se lanmou ki ini nou tout bon vre, nou pa ka ap fache nan yon relasyon tout tan. M di w konsa moun ki nan monn nan se moun po l ye jodi a. Pran men madanm nan, fè ti pale avè l. E ou menm madanm, lè mari a ap pale avè w, tande l, pa monte. Gen fi k renmen diskite, kòmsi se radyo ginen. Depi ou vin avèk sijè a, li mete l te konn sa deja, yo pa vin pou korije. Fòk nou youn tande lòt pou relasyon an mache. Nou deja ansanm, nou marye, men poukisa n ap pale anpil konsa? Papa nan zòn nan, vwazinaj pran nou kòm chat make. Depi yo tande pale lakay nou se nan kont nou ye, kòm si se fim nap jwe, non nou kan jere sa, met tèt nou ansanm, nou se renmen nou pa konn konsa, pafwa se diskisyon, pafwa se maji kap fèt si yon nèg ki te renmen w, yon fi ki te renmen w ki koz sa nan fwaye a, men ann jere sa. Si nou rive ansanm konnen te gen lanmou, dim manti, Nou te renmen, nou te prezante devan paran, nou te yon byen komen, tout sa, men kounye a, ann jere sa ankò. Pran men madanm ou kounye a, di cheri, ann rejere sa. Bebe, an nou fè sa kounye a. Se vre gen moman difisil ki ka met pye nan fwaye a, men ann jere sa. Se vre, se vre gen bagay ki ka repete, gen bagay mwen ka di ou, men m ap di ou, nan fwaye a fò nou ka konnen lè nou antò. Gen fi k pa janm konn lè l antò. Lè Maria di Jérôme fè sam pa renmen li fache l boude lap li kite sal la lap ba nèg la anbago dòmi a pantalon non ni wè nèg ki renmen w nan li lè w fon bagay ki pa bon l pa viv an ipokrizi avè w gen nèg wap nan kay la la wap fè manje l pap manje men map di w jodi a lè madanm ou fè ti manje a rann li sèvis manje sak pa byen an ann jere l e map di w map ba w sekrè si w poko konnen l lè w wè w gen yon ti pwoblèm avèk madanm ou Lè w ap trete sa, fin kase yon bon ti kout lanmou avè l, fè ti manyen l, epi sa k pa t fè w byen an di l. Lè w ap di l, se pa pale avèk awogans la konte non, men fè ti manyen l pou w wè, wè si w ap trete dosye a. Pafwa se jan w pale ak li l pa vle tande w. Ha! M santi w ri la wi, m santi pawòl sa touche w. Se jan w pale a ki fè li pa vle tande w. M pa vle mesaj la depase 30 minit. Tem kontinye. Toujou aplike sa ki rele ijyèn kòporèl youn pou lòt. Waww sa kraze relasyon. Gen nèg ki te renmen w paske w te santi bon, men depi w fin marye a wap dòmi avèk grès dèyè do l. Sa pa bon, lave men nou medam, eh gen ti fab. Sa, mesye yo tou gen fi, li te renmen w paske li te wè w te konn abiye. Aplike menm ti jès la. Menm si w pa gen gwo lajan, Bri m se pepe m plis mete mwen menm pepe m plis mete e mennaj mwen toujou di m fre m toujou achte yon ti seri de ti lwil pòfen y ap vann lè m bò kote l li toujou ap di wòw papi e tu san bon m ap di w lè gen yon moun ou pral kouche avè lè de kò kole gen sa ki rele movèz odè pa aplike sa sou kabann nan medam gen fi ki neglijan gen fi ki neglijan ata kò yo gen fi jèn li sot nan lari tou swe tou bouke m ap di w menm si madanm ou swe mari w swe l sot nan lari men gen nenpòt sant Ou ka akeyi l nan baryè avèk yon bèl ti bo, prepare ti dlo pou li pou l benyen. Ijyèn kòporèl la, sa li itil anpil. Pafwa gen nèg ki konn ap pran feeling nan yon lòt fi ki santi bon, yon lòt fi ki byen abiye, li pa jwenn sa lakay li. Gen fi, rad li te fè jounen an se li l al kouche avè. Aplike ijyèn yo medam. Gen nèg tou, rad li te fè jounen an menm vye boksè a sou li, mesye pa tou manke nan vi prive nou non, men gen moun ki ki pa pran feeling nan bagay sa yo, jan moun ki renmen w nan asepte w jan w ye a, men lè nou aplike sa nap jwenn plis lanmou, lanmou an ap fè pi byen nan mitan nou, nou youn ap renmen lòt. Ok ijyèn kòporèl la li enpòtan e lè w gen yon nèg tou toujou achte ti pafen l met la, lè w gen yon fi tou konnen ki pafen k fè l byen, ki deyodoran tou l ka sèvi avè. Lanmou an dwe kòmanse depi nan baryè a, lè moun nan soti travay, a nenpòt pou l rive nenpòt kote a. Lè moun nan soti travay, depi nan baryè a lanmou sa dwe kòmanse, w'ap kontre nèg la. Djefi, depi nèg la vini, kòm se nèg la ki pou vin anbrase li. Nou pa esklav, nou sou fè sa. Men sa rele lanmou. Sa fè lanmou an grandi. Lè nèg la vini, lè nèg la lè nèg la nan lari, li konn gon moun k ap tann li. Lè l vini, pase ti men nan tèt li, mande l kòman l te ye, fè ti bo pou li, waw, mande l kòman sa te ye, di l ou te manke m. Ou wè lè w ap di yon fi yon nèg ou te manke l, tankou lè l pati tou, toujou rele l nan telefòn, mande l kote l ye, kòman l ye, si l goute yon bagay deja. Moun sa lè sa ou fè l santi l jene, ou wè si moun sa twonpe w, menm Bondye nan syèl la ap jije l. M mande l kòman l te ye, kòman jounen an te ye, si l te manje yon bagay, kòman w ye papi, waww, ou wè de fanm ou gen l ou anvi fou pou li, se sa k rele lanmou an, sa pèdi nan kilti nou an, jodi a nou plis ap gade bagay yo nan televizyon ke nou menm nou mete yo an pratik. An nou kontinye zanmi m yo. Lè l ap manje tou, rete bò kote l. Mande l si l satisfè de manje a. Ou menm mesye, menm si manje a pa, li pa ta manke yon ti bagay, di cheri manje a manke yon ti siv. Si l manke siv la, ou menm piga w di l konsa, non, ate m fè sakrifis, non, malgre sa di l mèsi anpil wi cheri, mwen wè sòs pwa a, si w te fè l pi pwès, m t ap pi renmen l, si w te fè l pi likid, m t ap pi renmen l. Alelouya! Ou dwe di madanm nan mèsi manmi pou ti manje a. Se lè sa ap ankouraje li. Ou pa konn ti mo avè mwen. An nou kontinye. Ou dwe fè ti manyen li, pale avèk li pandan l ap manje a. Pa gen bagay ki fè apeti gason vini konsa. E se pa sèlman gason yo non mesye, se pa sèlman fi pou fè sa non. Men e nou menm lè nou lakay la tou, fè ti manje ki te pou fi a. Si nou pa konn fè manje, al sou YouTube, mande kòman yo kwit yon diri a pwa, y ap moutre nou. On jou fèl on ti sipriz sou lè fi a te nan lari se pa li k pou vini poul lave veso poul wouze kay poul vin chanje daypè sou timoun waw lè fi a vin jwenn ti bagay sa yo li kontan e m pa kache di w tou ou wè nwit ou nwit ou ap toujou byen pase w pap nan plenyen bon m kite pawòl sa mwen pa nan domèn sa ok. Yo di konsa tout moun di Napoléon a di konsa tout moun ki gen tout moun ki gen afeksyon lakay yo tout moun ki gen afeksyon lakay yo pafwa se mank de neglijans ki koz ou pa ka konprann moun ki nan mond lan ann aplike sa pa janm neglije fè ti ri avèk moun ki nan mond lan fè ti pale avèl fè ti touche l manyen ti bouch li lè wap pale waw toujou fè ti jwèt avèl bouche je l Mare jel nan kay la avèk yon ti mouchwa, di cheri fon ti chèchem cheri, waw, sa se konn pwen sansib moun nan. Toujou fè ti kouche sou li lèl sou kabann nan. Ah, m santi bagay sa pèdi, jodi a telefòn jwe wòl sa yo, televizyon, yon fi konn rive nan televizyon inè di maten nèg la bouke wonfle. Atò w vle jwenn lanmou, ou vle jere fwaye sa vre? Waww ou toujou chache konnen ti prince sansib li waww lèm di prince sansib la sal renmen kote ou pa kote lèw manyen l wèl fè ti bon ti bri a toujou fè ti touche li toujou fè ti kouche sou li sou kabann nan rete fè ti toutouni oswa yon lè mare jel nan kay la epi ni fi a ni gason an mare jel epi li di delage je w lè gade pou jwenn yon toutouni waww lè sa nèg sa lap pran yon piman bouk lèl deyò lap mande Bondye kilè poul antre poul vin fè ti jwèt sa. Epi toujou di l bòn nwi avan w dòmi. Li di konsa toujou, toujou mande l tou sou si l satisfè. Papi, ou satisfè jan m te fè bagay la? E ki sa w kwè k te manke jan m te fè a? Mwen m pa nan domèn nan, men se pa rapò avèk sa mwen panse mwen ap pale. Fè ti masaj pou li si l fatige, lè nèg la te fè jounen ap travay, lè l al benyen, pa kite se li l benyen, gen ti kote l pap ka foubi nan kò a. Epi nan tout w ap benyen l fè ti bo pou li. Bon si n vle nou ka kòmanse fè premye repa depi. nan beny nan mwen ka di banyo e epi ou wè pandan wap fè tout sa yo toujou dil je t'aime bol sou bouch gason renmen sa fi renmen sa e map diw si poko konn fè sa yo aplike sa pou wè si relasyon nan pap mache byen e si ou ta divòse deja ou anvi retounen avèk mariw voye mesaj sa ba li dil waw mwen anvi retounen avèw cheri paskem jwenn yon medikaman kounye a. Lè l ap soti, gade kòman l abiye, di l fè pridans. Byen karese l avan l soti. Al mete l nan bare a, si l pa pran machin, mennen l pran machin selon detan ou. Si n pa gen timoun piti, lè l rive nan machin nan, bo l, di papi, ou gen tan manke mwen, tou sa yo, manmi, ou manke mwen, cheri, ou manke mwen. Si w ap soti avè l, toujou kwoke l nan lari a, pase men nan kou li, toujou fè ti koken, fè kòmsi w ap retire yon ti pay pou li, ou wè lè w gen afeksyon. Sa fè mari w, madanm ou gwosi, lè m di gwosi a sa fè l vin gwo, bèl, menmsi l pa byen manje. Lè w gen afeksyon, moun nan santi l ap viv. Gon lè paran, ou wè fi sa, ou ka menm rive yon lè, ou tande l rele nan ginen, li di konsa pa gen Bondye sou latè, mwen m rive jwenn yon Bondye. Ou ka tande nèg la ap di nan radyo ginen ke mwen jwenn yon manman mari k ap pran swen m. Yo konn ap di pa gen bon fanm, men gen bon fanm. Medam leve men nou nan fwaye a. Pito yon fwaye manke lajan men li pa manke afeksyon. M pa pale avèk fanm ki renmen lajan, fanm ki vin peze kou nèg nan yon relasyon non, men m ap pale avèk fanm ki vin chache sa ki rele lavi. M pa pale avèk nèg k ap fè fanm travay pou okipe yo non, men m vin pale avèk nèg k ap chache lavi. Waw. Ou konn yon relasyon pafwa moun moun panse sa ap byen mache jan nèg la di nan mizik la epi anndan kè fanm nan se nan penitansye nasyonal li ye ann libere fanm yo mesye gen twòp krim kap fèt nan fwaye yo ann libere mesye yo gen nèg ki nan fwaye ou fèl pè ou pou jan ou aji. M santi m wont pafwa lèm wè nèg yo ap maltrete fanm konsa mezanmi wè fi fi se bon bagay pou moun bat non fi son lò si w trete l tankou lò lap rete lò men si w trete l tankou si w trete l tankou yon wòch lap pèdi fòm ni mesye fanm se lò gason se lò lè w jwenn li ou dwe trete l se dlo kap pase swaf ou pa janm fè yon pa janm fè yon moun wap viv avè pè w nan oken sans Gen fi wap viv avè, fi a tèlman gon karaktè ki dwòl, li fè w pè. Menm je t'aime ou dil cheri an nou soti, ou pè pou w dil sa. Medam, m ta renmen lè w gen yon nèg nan men w fè l konprann ou nan tout sans, pa fè l pè w. Souvan menm sou kabann nan, nèg la ap dezabiye w, li oblije pè pou l pa ba l yon souflèt. Gen fi ki tèlman brital, gen gason k tèlman brital. Hehey! M santi gen moun sa yo toujou. Men ann fè bagay yo nan lòt sans. Ann rekòmanse lanmou an a zewo pou wè si nou pa pi lwen. Lè moun ap pale avè w, ou dwe reponn li avèk sajès, reponn li avèk jantiyès, reponn li sajman menm si w blese sa l di w la. Pa janm reponn yon moun avèk moman kolè, lè w nan kolè. Pandan kolè a pran pye sou ou pou w prese reponn li. Non, tann li fin pale, pran sans sa l di a avan ou reponn. Pa janm eseye fè moun w ap viv avè pè w tande. Gen nèg nan lari li alèz, depi l ap antre nan kay la, kè l kase. Kou l nan kay la madanm nan ap vini, kè l kase. Gen fi lè l nan lari, li santi l byen, waw, men kou l ap antre nan kay la, kè l kase. M ap di kounya, di cheri, poze madanm ou kesyon, di ann rekòmanse bagay yo, di m tout sa k pa bon nan mwen, sa k pa bon nan ou, pou nou ka rekòmanse. E tande l, an n aplike sa. Pa gen fwaye ki pa gen ti diskisyon. Men depi nou met men ansanm, fwaye a ap grandi kanmenm. Depi nou youn konprann lòt, fwaye a ap grandi kanmenm. M pral di w yon bagay, m santi m enspire pale si moun di pawòl sa. Waww wè non fwaye premye man menm si w pa kretyen ou dwe priye mande bondye pou fè fwaye a byen mache bon si w kretyen menm ou dwe met jenou w atè pou w priye gon vès gon on chan m renmen ki di debout se te kowòt gon kote l di konsa le triomphe est possible pou ki lit ajenou moun kap priye ki met de jenou l atè a triomphe la posib e m santi gen fwaye sa k fè l paka mache son espri sou bò manman son espri sou bò papa alelouya e m santi kounye a bagay la vire nan men m la pou m di konsa Ke tout espri kanpe nan fwaye yo ki fè fwaye a paka mache m rann li anatèn onon de jezi Gon espri ki rele espri depaman nou youn paka konprann lòt men m deklare kounya ke fwaye w la ap byen mache onon de jezi M swete ke fwaye w la ap byen mache kounya ke nou youn konprann lòt. Waw! Lanmou bèl! E anndan levanjil la, gon seri de fi ki fè mari yo abi. Pastè yo koupab nan sans sa. Gen anpil moun nan levanjil ki divòse. Pastè yo koupab nan sans sa. Ou kenbe moun nan nan vèy de nwi, nan jèn, li pa gen tan pou l lave pou mari l, li pa gen tan pou l lave pou madanm ni, li pa gen tan pou l fè manje pou mari a. Sa pasew nou koupab nan sans sa. E nou konn vèsè a di konsa, Madanm avèk mari pa dwe viv lwen. Youn dwe gen tan pou lòt. E menmsi yo gen bagay y ap fè, fòk yo antann yo pou youn dakò avèk lòt. M konn moun ki pèse pa levanjil, yo pa konprann sa m ap di la a non mwen menm. Gen yon pakèt dam misyonè nan levanjil la. Hey! Yo nan jèn maten, yo pa gen tan pou fwaye yo. M ap di ou, ou wè si fwaye a pa byen mache l ap difisil pou w sove. Pawòl sa fò. Medam ann leve men nou. Gen ti tan pou Maria. Mesye yo tou. Pafwa nou konn sot travay nou pito al jwe domino. Gon bann nèg nan levanjil la. Ou wè sa. Yo nan gwoup whatsapp. Yo nan ki sesi. Yo nan ki sela. Pati fè pil tan deyò. Li pa bon. Pou jere fwaye a, nou youn dwe konprann lòt. Nou youn dwe viv pou lòt. Nou youn dwe fè lòt santi n ap viv. E kite m di w nan tout relasyon, fi a, li se san w. Li, ou dwe santi l ap koule nan venn ou. Nèg la, li se san w. Ou dwe santi l ap koule nan venn ou. Lè w gen yon nèg k ap viv nan sans ou, timoun ou ap viv byen. Ann met tèt nou ansanm pou n fè edikasyon timoun yo. Gen nèg ki chase, se avèk vye pawòl nan bouch ou chase l. E mesye lè madanm nou ap fè manje, nou dwe ede l fè manje a selon okipasyon nou. Lè mari nou ap fè manje, nou dwe ede l fè manje a tou. Nou youn dwe ede lòt, lave, fè tout bagay nan fwaye a. Rad mari w, se pa moun pou bay lave l tout tan. Boksè gason, chemizèt gason, se pa bon nan pou lave l. Jodi a nou chase sa anndan fwaye a. M santi pou m te pale konsa avèk nou jodi a si fwaye yo pa byen mache se yon bagay ki rele mank de konpreyansyon se yon bagay ki rele mank de jesyon nou konn jan pou n jere lajan men n pa konn jan pou n jere yon nèg gen fi ki tèlman leve yon zanmi gason wo li pa konn jan mari l viv li pa konn dat anivèsè mari l men l konn anivèsè dat menm chen a chat ki nan twou bra. Non. Moun ki nan mond an se li pou jere dabò. Mwen m sezi tande lè yon fanm ap di ou pa ka fè m pa byen avèk entèl ou te jwenn mwen byen avè l. Sa pa rele fwaye! Gen nèg k ap di konsa ou pa ka fè m pa byen avèk ti mari paske ou te jwenn mwen avè l, se fanmi. Non! M ap di w lè w gen yon fi ou dwe satisfè l, chache satisfè madanm nou pou fwaye a byen mache. Sispann sere lajan nou, fè zanmi rich sou tèt nou, nou tap pi lwen wi, si nou te met tèt a madanm nou, men gen fanm ki pa gen jesyon, m pral di w sa, lè w gen yon fi ki pa gen jesyon, lè w bal kòb la, li plis kwè pou l fè manje avèl yon sèl jou, men sa pou fè, di cheri m konnen kòman sa ye, map antre nan yon sòl avèk tèl bi pou nou fè tèl bagay. Men cheri m vlew chanje. Men koman demen ap ye men koman demen ap ye. Epi ann ede nèg yo fè jesyon. Lè w gen yon nèg kap travay ki pa nan yon travay fiks, sitou kap travay jounen mason, kap fè trafik moto, lèl gen ak ti kòb la, pa gaspiyel yon sèl jou. Pa prann al sere yon kote kay fanmi. Ann jere yon bagay pou fwaye a, pou fwaye a byen mache. An nou mete de pwojè ansanm pou nou fè fwaye a rive pi devan. Sa ap ede nou avanse. Pa gen fwaye ki pa gen dispit, ki pa gen diskisyon. Waw, mwen ta renmen w bliye sa ki pase pou nou jere jodi a, pou nou jere demen nou. Sa k te pase ret pase. Men gad madanm ou nan zye kounya, gad mari w nan zye, di l ann rekòmanse bagay yo. Moun ki nan moun an li merite swen epi li merite tan bagay feyton sa m fèk fin gad tel epizòd m sou 5 epizòd ou pa konn kwiton diri pafwa lè w fè manje yo l gaspiye manje yo brile nan gad feyton gad televizyon bay tan pou mariw Konsa tou mesye, nou pa ka chita nan yon televizyon pou madanm nan kouche ap dòmi. Bay tan pou madanm ou. Facebook, WhatsApp, Messenger, ehe, bagay sa yo fè anpil aktyalite de no jou. Mwen te vle fè mesaj sa dire 30 minit. Se zanmi w, Alex, Inspiration Plus. M ap di w vrè lanmou, li pa egziste nan televizyon, men l egziste nan fwaye a. Toujou lite pou nou aplike sa ki rele otantifikasyon nan lanmou an. Lè m pale de otantifikasyon an, pou chak jou pou lanmou an grandi plis, pou mari w renmen w plis, pou madanm ou renmen w plis. Waww! Gon bagay majorite nèg konn ap di, Wi majorite fi kounye a ap di, chak fwa m tande pawòl sa, li bon m pi kont mwen l fè kò m grate m. Yo di fi m te renmen an, se pa li m te, se pa li m marye avè, oubyen nèg m te renmen an, se pa li m marye avè l chanje konplètman. Souvan se nou k rann nèg la chanje. Gon bagay li te apresye lakay ou lè w vin marye, ou vin neglije. Map diw, mwen mpa renmen sa, an nou bay tan, ann chanje, ann lite pou mete'n nan sans nèg la mete'w nan sans madanm ou, lè sa map diw, nap byen viv, moun pa bezwen pale nan afè nou tout tan, souvan pastè a bat madanm ni, se li kap vin jije nou, nou pa nan esplike moun afè nou, nan ba nou movyè move konsèy, se sak koz ou separe avèk mariw, se sak koz ou separe avèk madanm ou, son pawòl yon moun te di ou aplike ou konn se vre wi, map diw bagay pou nou pa aplike sa moun ap di, Fanm ti feblès yo. Nenpòt sa moun di ou vin aji kou sou mari w, ou vin ba mari an anbago, oubyen nenpòt sa w tande nan lari de madanm ou, olye pou vin rele l ou pale avè l, ou pati kite kay la. M ap di w, aprann sa ki rele dyalòg la, li gen anpil enpòtans nan yon fwaye. M santi m ta pale plis, men mwen rete la. M kwè sa sifi pou nou. E m santi pou m priye pou nou. M santi pou m priye pou nou. Fwaye k tap byen mache pou yo byen mache o non de Jezi. Fwaye k tap mal mache ke yo mache kounya o non de Jezi. Nèg ki pat ka konprann madanm yo amèn amèn yap viv nan menm kay men yo pa zanmi la yo ansanm sou fòm men m deklare kounye a ke gon espri dinyon pou yo aplike ansanm le mo dinyon fè la fòs oubyen l ou linyon fè la fòs pou fwaye a vin grandi pou fwaye a vin djanm dan le non presye de Jezi. Mwen deklare sou relasyon sa, sou fwaye sa ki brize a, sou mari sa w kite a, sou madanm sa w kite a, timoun yon bò mari yon bò, ke kounye a dan le non de Jezi, m konnen sa ka rive, almèn amèn amèn, ou pa nan levanjil se vre, men ke priyè sa touche kè w, ke le Dieu du tout puissant moutre w fwa w la posib ankò. Ou fè madanm nan soufri. Pran fanm kite fanm. Alelouya n te ka pi lwen, depanse lajan w mal, ou toujou pi mal, map diw amen amen, si w te met miyake avèk madanm nan, lajan wap depanse yo nou ta fè gran pwogrè, nou te ka gen boutik deja, nou te ka gen machin deja, gen de moun ki marye nèg dejouwe fi dejouwe amen amen amen amen. Gen nan fwa yo rive, nèg la dejwe tout ti kòb li, pase mal. Men map di w pa gen moun ki dejwe, se paske nou mal konprann lavi a, nou toujou panse nap genyen, met tèt a madanm ou tande. Kòb wap depanse mal la, met tèt a madanm ou, achte yon tè met la, achte yon kabrit met la, m pa konn kisaw ka fè ankò, achte yon bagay met la, kòb la pou pi devan. Gen bagay ki pa rive nan fwaye a, gen yon lè wap ka travay ankò. Kounye a madanm nan pral kouche malad, gen bagay fò aprann fè tou kòm gason, fò aprann lave, aprann pase, gen moun vin met nan fwaye la la, gen moun pran met lakay ou lap divize fwaye a, figi parese yo leve leve leve! Pran men yo se mari yo marye, nèg ki parese yo, pran men w se mari yo marye, se te zanmi w Alex. Alex Bodè, Alex Inspiration Plus Mwen pale sou lanmou, mwen pale sou levanjil, mwen pale sou nenpòt lòt bagay men mwen pa renmen politik Hum Ke fwaye w beni, ke fwaye a byen mache, ke w byen viv avèk madanm nan kounye a O non de Jezi Si mesaj sa te bon pou ou, ede m pataje l Mwen gen yon paj YouTube ki rele Alex Inspiration Plus, m ap toujou pataje mesaj sa yo